Medam yo gon seri de bagay kap vibre vibre vibre tankou blendè e sak fè krèk yo ret deyò. Nou tout ap manje pizza nou ta renmen manje kaka. M panse
Reyalite a e pa konsa l ye Lè yon moun renmen w Menm lè w pa renmen moun nan ba l love.
Rayisman nèg yo se featuring avèm e rèv yo chante avèm nan vi yo yap mouri a rèv yo.

Ti John koupe sa a yap bezwen koupe l. On krèy 500 dola ameriken mezanmi n pa bay ti dam nan anyen epi aprè sa n lage l nan lari kote l ap fanpil al viv medam yo gon seri de bagay kap vibre vibre vibre tankou blendè e sak fè krèk yo ret deyò krèk yo tankou se po grenadya panzolèz ou pi fatra trè fen an ale an al jèm. John Emil dil vre. Nou tout ap manje pizza nou ta renmen manje kaka eskize wi.

Ehh son prank. Lè mizik la fin fèt, Miami Boy rele Rutshelle li di lap kòw pa bad ap manager Rutshelle lap bal 15 mil dola poul jwe wòl nan video avèl, Rutshelle pa vle baz. John metel sou kontwòl. Balon dwèt pou kenbel mwen. Koman te renmen fanm sa menm. Map diw se pa renmen mpa renmen moun nan. Yeah koupe lage.
Wè lè yon moun pa renmenw ou pa renmenl. Epa mennaj ou lè tout bon.

Menl te ka fè video a avèw paskel konnen ou gentan renmenl pou nan videow pa fè dezòd. E mizik sa tap fè anpil siksè. Se mizik la manzè tou tiye mizik la tou. Antouka.
Rayisman nèg yo se featuring avèm e rèv yo chante avèm nan vi yo yap mouri a rèv yo. Kèèt! Sa fèk vini. Kijan? Etèn vin jwenn yo mpa p etèn e mpa gen anyen achane a nèg non men mpa nan mizik mpa p kole a nèg sa yo enèji pam nan mwen menm.
Mezanmi nèg yo. Nèg yo mèt rayim jisko jou nan mizik mpa gen kole mpa p mpa gen anyen achane a nèg yo mpa nan kont mpa nan men quand il s'agit de micro nothing pase mpa wè mieux. ok. Ou mèt tout sak antre yo etèn tout sak antre dife pa ekann yan nik parèt yo disparèt mwen poukisa m prale tankou m wè falèz la map desann banm kabrit m konnen gen koube dwat male m pa janm alèz bò falèz se sa m di w nèg pa atake m depi w atake m w alèz bò falèz m kab jwe yon match amikal avè w depi w mete kranpon vise nan 5 mèt 50 lan woy woy woy woy gadon moun nan. Swa m fè gòl oubyen m fè penal sou e konsa m ye non menm wè mixtape sa a mixtape gran tou m pa vin bere. Ti tou ni gran tou la. M vin bay love a medam ayisyèn yo kòm gran. M vin bay love avèk mesye yo kòm gran. Ou menm si w pran l kontresans paske w se yon gran tou nan fason w vle pran l nan. Pa bere moun isi. E vag lavi k la wi.
M wè sa wi. An poukisa m rele tèt mwen vag lavi? E paske m gentan konnen lavi pa konn zanmi moun. Lavi ba w chans viv li. Lavi pa zanmi pèsòn. M vag lavi. Men m pa vag avni m. M viv vag men m pa vag vi m. E pa nenpòt moun ki pral moute la. On ti jèn wi, maten on tèt kale, pita men pil djwèl ou nan mouda tèt ou. Epi lè w monte w ap pran sa moun k orijinal ki pa fek. Ou s on atifisyèl. Menm bote a, se sou filtè w pran l, ou pa menm dakò w lèd vre. Ou fè kòmsi w gen rezon. Lè yo kwaze on reyalite, s on kout kouto. Lè yo wè w sou tiktok, ou fè moun swe kou loko, tèlman w bo. Men an reyalite se yon kout kouto. Figi w tankou asyèt chen niche, plen gradoub, tankou kaka ou pile a kranpon epi lè w wè yo nan tiktok, yo mèt, yo ran sa tout moun, yo ran sa tout moun, yo sèl mèt e senyè. M ka konte sou dwèt mwen konbyen nèg m konn kwaze nan lari a m wè e reyalite. M ka di w Papa Bonm se reyalite, m kwaze avèk Papa Bonm, m wè Papa Bonm, w ap wè Papa Bonm sanble avè m. Tout bo gason sanble. Papa bonm son jwet ki sanble avem. Sa w dim la? Mwen pran papa bonm sanble avem gad papa bonm gade m pou we. Ok. Mwen pran neg sa w sanble, bo gason sanble, tout bo jwet sanble. Men w depi w gade atifisyel la ou wel. Le w kwaze yo an reyalite bouch yo woz nan tiktok le w kwaze yo bouch yo nwe. Ohh! Gen filtè tou neg a met fo djol. Men lè w kwaze li mouche w wè l gade bon gen moun ki konn wè m ki di a bon pli gwo an reyalite. Janm bo la pou moun di m pi bon an reyalite mesye. Yo di a bon pi bon an reyalite men m bay filtè la tou m jis gon ti ekleraj pa met filtè. Map sou sa zanmim. Sispann kite bay manti tande.
Lè w bay manti sa tou w ka vòlè afè moun. Ou ban yon manti ou moutre dyòl ou, wòl ou, moutre figi w. Figi w pa gon espas, pa gon ti tou lè yo kraze w men chak pye tou pa de Vinicius ki t ap kouri sou teren figi w pa bèl zak min. Sa son manti l ye depi w ka fè l. E tankou fanm nan w kwaze l la lèd, nwè kou bouda chodye. Epi lè w kwaze l sou tiktok li pa epi l ap di w l bèl ankò l di w gadon bote. E manti l ye. Epi lè yo di moun ki fè krim leve men w pa leve men. Son krim li ye. Lè yo kwaze nou, manman pitit mare mwen. Misye di fò kolòb fò anpil wi de depi ou fò ou pa fè kòb se kaka kap fèt e wendy k fò e fantom ki fò tande misye mwen kap pale depi ou fò ou pa fè kòb se kaka kap fèt fò se sal vin ladann menm se lajan yo pote
mechanste jiska prezan la mechanste kite ti fanm kel te gen an ap goumen ansanm a fanmil pou kòb poukisa paske omwen youtube li ap bal 15 a 20 mil dola pa mwa esak rele lajan alèz alèz esak. Rele moun ki bay kob. Sisi poko love mouri demen la menm kèt entènèt la kaba fè ranmase kob pou yo fè antèman vòlè sa pase nèg sa yo pa itil anyen nan lavi yo. Franco love son son rejè moun moun fò se lè e lè fò la baw lajan de depi ou fò e fanm kap okipe w fè sipèsta pou fanm ka okipe w depi ou fò se zanmi ou wap itilize kraze bagay ka zanmi fè zanmi pot tenis ba ou e masis ou ye franco love se masisi li ye franco love pa fò tande misye menm kap pale. Eske nou wè koze. Bwèl gon fanm kap fè 2 fwal e pou lajan wi paske nèg sa yo pa fè anyen nan lavi yo mizik pa bay kòm ankò moun kap fè kòb nan mizik yo si w pa Roody Roodboy ou pa Rutshelle ou pa Tony Mix ou pa ou pa Cadillac ou pa Medjine se kaka wap manje tande m se mwen kap pale si w pa Wendy tou ou pa Fantom King King Street si w pa King Street. Ou pa fantom, ou pa wendy, ou pa menm edji, ou pa nan bagay sa yo se kaka wap manje. Jan m wè yap rele l king, yo di l gen tout popilasyon dèyè l la, m ta renmen yon jou mwen menm mwen wè misye pran twofe nan BET. M ta renmen yon jou, menm jan T-vice yon pakèt lòt kote jwe Zenith yo kraze l la m ta renmen misye parèt li kraze l. Ou pa ka chita ap jwe viktim pandan tout karyè w Madji. Vòlè ou bòdè vòlè ou Dadou Bowaz bon vòlè a wi. Mwen m pa vin pale pou m kòm si la pase mizik mwen sòti la m konnen nou deja bòykote n ap fè makak men m pa kyè m manje m bwè m peye bil mwen m ap konstwi kay mwen kay mwen prèske fini m ap fè tout afè m pandan n ap bòykote m Bondye ap beni m yon lòt bò m pa kyè nou kontinye bòykote m. Konnya yon moun ki pa konn yo a konn sa lap di yo se reyèl.

Saw tande a li move l eklate l nève li bagay. M kite foto a. Julita ap voye foto yo ba mwen Julie tonton mèl vre m di m pa bezwen ann fè foto kote m pral avèl m pa pral poste okenn kote paske ou nèg ou paka wap ransa moun menn. Bagay sa poko fini vre Letènèl vre Bagay la poko fini Letènèl o.